Bonjou, bonswa mè zamou, kòman nou ye? M espere ke nou tout nou anfòm pa la gras de Dye. Jodi an la, nou, depi nou tande vwa sa nou deja konnen se zanmi nou Miyè ki pase kite yon videyo pou nou. So, avan menm mwen kòmanse, mwen ap remèsye chak fanatik Miyè Production ki ap ede Miyè avanse. E map mande nou yon gwo sèvis ou menm ki pral gade videyo sa ki poko manb chanèl la nap mande w abòne pa bliye fè sa like pataje videyo yo pou nou silvouplè si w ta renmen yon zanmi w yon fanmi w kapab aprann ansanm avèk Mia tou ok mes amour jodi an la mwen vin moutre nou kòman pou nou kapab fè pen. Ok Ou menm ki pa ta vle achte pen nan mèlkado oubyen si ou Ayiti ou pa vle achte pen nan boulanje oubyen nan men moun deyò ou kapab prepare pen an lakay ou ou menm menm se yon resèt ki vrèman fasil e nou pral aprann ansanm avèk Mia Depiw kòmanse fè pen ou pap janm mande Bondye pou achte pen deyò ankò dakò ok an nou swiv ansanm avèk Mia tout sa ke mwen pral itilize la pou mwen fè pen mwen an e ou menm tou genyen ladan yo siw pa genyen yo li pa yon pwoblèm mes amour pou nou kapab fè. pen an ok al eseye fèl lakay ou e lap vrèman bon pou ou e ou ap toujou renmen pou ta fèl lakay ou sa mwen ap itilize pou mwen kapab fè pen mwen an la mwen ap itilize 200 gram lè krèm lèt ok mwen ap itilize 45 gram ledven. mwen ap itilize 3 kiyè bè, yon kiyè sèl, m ap itilize 2 ze avèk yon ti tak lwil ou menm si ou pa vle met lwil li pa yon pwoblèm mwen ap itilize 60 gram sik ok epi mwen ap itilize yon kilo edmi farin e anplis mwen ap itilize 250 mililit lèt. Si ke ou pa gen krèm lèt la ou gen lèt li pa yon pwoblèm mes amour. Bon kounya kisa mwen pral fè nan yon blendè mwen pral pran e bè mwen an mwen ap ajoute bè a epi mwen ap mete sik lan mwen ap mete ze a pou mwen kapab byen e melanje yo. pou yon 3 minit ok map melanje yo pou yon 3 minit apre sa pou mwen kapab ajoute lot engredyen yo ok la nou wè mwen ajoute bè a mwen ajoute suk lan kounye la mwen pral mete je an Lè mwen fin bat yo ann wè kisa ki pral pase ok mes amours pa bliye e. Lè nou fèl lakay nou li plis avantaj pou nou paske petèt nou ka achte li nan boulanje yo fè li avèk yon farin ki espire ki te la lontan ok sa vle di ke lè nou fèl lakay nou li pi bon pou nou nou plis asire nou ke sa nou ap manje an li pa gen okenn lòt bagay ladann ki pa bon. Kounye la mwen ajoute sèl mwen an dakò, mwen ap mete lwil la e mwen ap ajoute e ledven an osi mwen mete krèm lèt la. Lè mwen fin mete yo, mwen pral bat yo ansanm pou yon 5 minit ok pou bè mwen an avèk ze a li kapab byen bat. E ou menm ki pa gen blendè, sa vle di mwen ap konseye ou lè ou ap bat ze a, ou kapab mete yon ti esans ladan l pou li pa bay pwoblèm. Sa vle di nan bon kreyòl la pou li pa santi di ok. La mwen fin bat li mwen ap vide li nan farin mwen an ou menm si ou asire valè ou mezire yo li kapab twòp pou farin nan pa vide tout men mwen menm mwen konnen egzakteman mezi mwen an li ap bon pou farin mwen an mwen vide tout ladann e anplis mwen pral ajoute lèt la an dènye map Byen melanje li ok pen an li mande fok li byen bat fok farin nan byen byen melanje pou pen an li menm lè li fèt pou li kapab soti byen rale e anplis tou si ou pa fin asire ou ke tout kantite engredyen ou melanje yo pa vide tout pa vide tout e lèt la pa annik vide tout an sèl kou epi toujou konsève yon ti farin pou si li ta yon ti jan parèt mou pou ou kapab byen aranje sa dakò la mwen pral mete li sou yon tab mwen pral mete li sou yon tab nou wè kòman mwen melanje li ok mèzami jan mwen melanje lan e mwen pral mete li sou tab la jan mwen deja di nou an pou mwen kapab byen bat li la mwen bat li pou yon 5 minit ok mwen vreman melanje li e pa bat mwen melanje li mwen vreman e melanje li sa vle di koman mwen melanje li avek men mwen ok jan nou e mwen a fè an mwen bat pat lan M panse. E lè mwen fin fè sa, mwen byen melanje farin nan, mwen byen bat li. Lè mwen fin bat li, kounye an ki sa mwen pral fè? Mwen pral mete li pou li kapab poze. Ok, la mwen ap mete li poze. Mwen ap fè o mwen inèd tan. Ou menm ou kapab kite li fè. 30 minit ok sa pral depan kantite ou fè an mwen menm sak fè mwen kitel fè tout tan sa mwen te gen lòt aktivite mwen ap regle ok mwen kitel pran inèdtan aprè inèdtan mèzamou men kòman ke li sòti dakò men kòman li sòti li vrèman byen mou byen nòmal ok lè mwen Fin kite li mwen pral roule l mwen pral roule l ou menm si ou gen machin pou roule li li vrèman enpòtan paske ou pa fè anpil efò ou pa fè anpil efò ou pa fè anpil efò ou wè kòman anndan l ye ou pa fè anpil efò sa vle di ke mwen menm mwen pral roule li avèk e moul sa mwen pral roule li paske mwen pa gen machin mwen pral fann li mwen pral fè l fè plizyè ti mòso. Mwen pral fèl fè plizyè ti mòso. Si ou gen mezi pou peze yo ou byen m kapab di pèz pou peze yo li plis enpòtan. La mwen rale yo youn aprè lòt. Wè yo grenn kòman mwen byen rale li pou pat lan kapab byen byen rale e lè mwen fè pen an pou li kapab sòti fen. Mwen pral mete li nan yon plato dakò pou mwen kapab mete li nan. fout. Mwen pap e rale tout, selman mwen moutre nou premye a mwen rale koman li soti epi mwen pral ba li fòm map mete li nan plato an poum kapab mete li nan fon. Wè koman li e li byen lage, se konsa pou ou rale. Konnya la mes amour, mwen fin rale li mwen mete li nan fon an la, mwen mwen mete li poze ankò. pou yon 15 minit men kòman li sòti men kòman li sòti epi mwen pral mete li nan fou ok apre 30 minit men kòman pen mwen an sòti men kòman pen an sòti li gou li byen rale ok li byen rale la si nou ap gade anndan pen an si nou ap gade anndan li nap wè kòman li byen rale Ok Se ti resèt sa ke mwen pote pou nou jodi an mes amours Pa bliye fè sa Abòne avèk chanèl Mia production an Pataje videyo yo avèk zanmi nou Ke nou pap regrèt Mwen renmen nou anpil Anpil love pou nou mèmèt.